Nan videyo sa m pral reponn anpil kesyon moun te poze m de bagay yo mande m m pral montre yo kòman pou yo fèl epi tou map jis pale avèk nou kòman pou nou kapab anrejistre vwa nou pou vokal nou soti klè sou band la ok epi tou moun kap itilize kas yo m di sa ankò lè menm si se kas a fil fòk kas la gen mikwo ladann sa vle di si kas la pa gen mikwo ladann pou son an soti ou pap janm ka wè menm si wap tande beat la nan zòrèy ou se vre. men wap ka fè sa pou gen pou fè a ok sa vle di fò nou gen mikro fò kas la gen mikro pou nou jere sa ok konnya nap gade avèm so moun ki te mande yo m pral reponn kèk kesyon ok la konnya map eseye moute sou apps la ok premye moun ki te mandem an nou di. Ki se mizik, yonn nan dènye mizik ke m te lage yo, tankou mizik sa. Mwen kwaze yo, pa fèmen je w, m ap di w pou ou vi kè w. Fon je pou yo, se menm san yo ki avè nou tou. Gen moun ki te mande m, èske mizik sa, se sou BandLab ke m fè l? Wi, se sou BandLab ke m fè mizik la. E menm gen moun ki te mande m, pou m kapab montre yo. Koman m fè pou m aranje sa ok ma pral antre avèk nou ladann jis pou nou kapab wè Koman mwen fè sa ok talè. Mwen pa resi rantre la, la se pwojè a. Men li, sa k make fon jan pou yo, se yon pwojè ke m fè, se pwojè pa m. M jis kolabore avèk lòt atis la, m voye link lan pou li. Lè w voye link yo, sa pèmèt ou voye ba moun nan pou moun nan ka patisipe sou pwojè a avè w li menm. Li ka modifye l, li ka met vwa, li ka fè tout bagay ladan l. So m pral eseye rantre avè nou nan pwojè a pou nou kapab wè. La mesi antre nan pati kote k make studio a jis pou m ka antre nan pwojè a dirèk. So, gen yon ti ads ki moute m ap tann li fin pase. Ok. So, m ap jis kite sa fin pase pase ou konnen band lab. So, li gratis, l ap toujou ba w ti bagay sa yo bay ads yo pase ou konnen ou pa peye. Men sa pa ka deranje w jis w ap soti nan yo epi w ap kontinye fè sa w ap fè a. Ok so lap load lèy fini m bal montre nou kòman ki travay kem fè ladann. Lap eseye mache li pran yon ti tan petèt entènèt la yon ti jan slow men nap ret tann li fin monte epi map montre nou ok la e pwojè a mal eseye woule li pou nou pou nou tande.

An, fò jan pou yo lò kwaze yo pa abandone yo Yo di lavi se yon kado san te pa fèt pou yo Li vle pale w de. Ok. Sa nou wè ki anlè a, ki an ble yo se vwa lòt patnè a ki sou mizik la avè m nan, sa ki an vè a, an ba se vwa pa m. Men pou m te reyalize sa, kòman m te fè pou vwa yo? Pou m te pran vwa yo, m ap esplike nou nan dènye finisman videyo a, men kòman m te fè pou m te pran vwa yo, pou vwa yo soti klè. Men sa m fè, vwa ou te tou long. Nou ka gade la, nou wè yon pakèt ti bout, ti bout. Vwa ou te tou long. Se pati m pa t bezwen yo, pati ki gen bri yo, m oblije te laji yo. Sa fè ou byen gade pou wè. M bay klike sou sa la, m bay laji pou wè. Lè w bezwen retire bri, lè w bezwen retire sa k pa bon, wè, m laji konsa. Wè, m laji ak de dwèt an m konsa, m ouvè de dwèt la, epi m laji. M ka koupe sa m bezwen koupe. Lè m fini, m ka toujou mete nan menm nivo a. N ap gade. Nou wè tout son pakèt ti bout men son sèl vwa yo te ye jis kote k gen bri yo kote ke m pa chante yo m retire yo pou yo pa ranje sa men kòman n ap gade la nou ka wè kòman m fè aranjman sa ki anlè a la se bit la sa ki anba ki an ble a se vokal patnè a sa a de vè a yo se vokal pa m sa a se vokal kote misye mete fè ti flè ti bagay anba ti adlibs yo ti vwa ti vokal anba mizik la. Ok premye a se vwa patnè a ou wè nan kisa kòman m ranje l sa vle di beat la dwe toujou pi ba beat la dwe toujou pi ba refren an dwe toujou pi wo an nou di ke pati a pou mwen menm se konsa m ranje l la e pati pa m yo pati pa m yo m pran vwa a senp lè m fin pran vwa a m fin retire bri a m fin netwaye l apre sa m itilize yon efè ladan l nou ka wè efè sa ki make ponchirap ok. Lan vokal la ankò, m itilize m itilize yon lòt efè. Men efè m itilize a se toujou menm efè misye itilize a. Di kisa misye itilize pou vwa paske misye fè RNB. Lè w fè RNB, vwa sa m ka konseye w pou w itilize, w ap rantre pa egzanp si m rantre nan FX kote ki make Custom lan, sa e sa misye te mete a. Sa ou ka chwazi, m pral montre nou. Lè nou parèt la, anba la, mwen menm pou vwa pa m nan kòm se rap m rap, Se sa m toujou chwazi. Sa k make Pon Tirap la. M toujou chwazi. Men lè w chwazi yo ba w modifye si w pa renmen jan li sonnen w ka peze pou w ranje l. Men misye li, misye itilize yonn ki yonn ki rele Dimension, Dimension Chorus m kwè. M pral eseye wè si m wè l pou nou pou m te kapab montre nou sa misye itilize, sa a itilize pou vwa misye a pa e sa RNB misye fè la. Li chante, li chante ok men sa m itilize sa, sa a ou wè k make Dimension Chorus. Kounye a lè misye, lè nou itilize. M antre ladann. W ap wè, lè m antre ladann, sa di la ou ka antre ladann yo ba w aksè pou kote w wè gen ti sa la pou modifye y. Men, pou sa m te gentan fè y, men mwen m te gentan modifye pa m nan pa egzanp, pa egzanp men pa m nan, m pral, m pral montre nou lè m ladan kisa m fè ladan. Ok. N ap gade kisa m fè. M mete, m rantre, lè m rantre ladann nan ti kote m moutre nan, m mete mix lan sou 40 pousan. M mete tone nan sou 40 pousan, m mete size la sou 40 pousan. Yo te ban mwen l pi plis. M oblije ranje l pase mix la ak tone nan yo dwe menm jan, yo dwe pi wo ke size la. Se sa ki vin fè vwa misye klè, li nòmal, li fè eko. Se sèlman sa m ranje ladann, m pa rantre nan, m pa rantre nan dezyèm sa a, m kite jan li te ye a. M pa antre nan gen, m pa antre nan dimansyon be a, m pa antre ladan, m jis sèlman itilize kote k make studio reverb la, m jis modifye li. Ok, konnya la nou ka gade sa vle di se sa misye itilize pou vwa pay. Konnya la mwen menm tou, m itilize Punchy Rap la. M itilize Punchy Rap la pou vwa pa m nan, epi misye menm itilize menm sa k make la, pa di depi w fin depi w fin modifye dimansyon. Jan nou di la, depi ou fin di modifye dimansyon koris la, pa egzanp sa ou mete a depi ou modifye li pap ekri dimansyon koris ankò non, lap jis parèt pwòp afè pa w. Ou konprann? Lap jis parèt pwòp afè pa w, sa vle di li pap pou BandLab ankò ou ka bay non ou vle, ki nan BandLab lap toujou la ou vin modifye jan ou bezwen nan. Epi gen yon lòt bagay, lè ou fin anrejistre, si vwa ou pa bon, si vwa ou santi vwa ou toufe oubyen. Vwa ou twò fò tou, wap il di wap annik peze sou vokal la menm avan w koupe ti son yo wi wap fin retire bri men avan w koupe ti son yo si w wè vwa a twò ba wap annik peze sou vokal la pa egzanp m peze sou sa epi wap peze 3 ti pwen an epi lè w peze 3 ti pwen an wap ale kote k make gen lè w antre nan gen an kisa y la pou fè ou wè kòman misye met vwa pa y la vwa y la te yon ti jan ba so m mete y plis 7 plis 7. pwen zewo dB. Si w mete l pi ba, vwa ap sonnen grav, l ap bagay, men konsa tou li ka pi wo, li ka grav. Se ou k ap konnen kòman w fè l. Sa vle di, lè w ap mikse, se pa yon bagay ou ka moutre moun konsa pandan m ap fè videyo a pou m montre w. Pase miksaj la kòman l ye se yon bagay ou gen bon aparèy la, petèt ou gen yon kas, w ap tande sa w renmen ak sa w pa renmen. Pase se yon bagay m ap fè videyo, m ap moutre nou kòman m mikse, l ap pran anpil anpil anpil tan, paske m ka fin m di nou men sa apre m al tande ankò m wè li mal sonnen, m wè li mal sonnen. Ou konprann? Miksaj la se ou menm ki pwal konnen. Sof ke, mwen sa m di nou, men kòman m ranje yo, sa se ad-lib li, misye mete ti vwa anba, men kote m mete y, m desann li, la m desann, m desann refren an pi ba, epi la e pati pa m yo, lè w ap fè yo, eseye toujou ba pati yo non, tankou w ap gade mwen la, m make vokal prensipal, la m make vokal double, sa vle di menm vokal prensipal la se li m pran m itilize pou m double lòt vwa a men m jis. itilize. Lè sa m fè nan vokal double a, m itilize punchi rap la nan premye a nan vokal double a, m jis ajoute yon ti autotune ladan l pou vwa an m ka gen yon ti efè sou li epi pa parèt tankou vwa dirèk sèlman. Sa vle di pa pa egzanp lè w ap met tankou pa egzanp si m klike sou vwa sa, ou ka wè lè m klike sou li la epi m desann anba la a kote yo t make auto pitch la, se la lè w antre ladan l epi kounye a la ou pral mete ou ale la. M rete nan klasik m ale la epi pou m ka ranje ototoun nan. Ou wè nan ki nivo l ye? Sa vle di, la m ranje ototoun nan ban mwen nan ki nivo l ye, la li nan 69 pousan. Sa vle di se jan w tande vwa w si w renmen li pi 100 pousan, si w ta anvi ototoun nan pi ba ou desann li pi ba. Se la ke m ranje tout vwa sa yo m mete efè sou yo, ni sou vwa misye yo, ni sou vwa pa m yo. Sa vle di vwa pa m nan gen youn ki gen ototoun, gen youn ki pa genyen. Paske m pa mete nan tout, m jis mete nan youn pi ta fè vwa pa yon ti jan parèt bay apre. Dènye bagay ou gen pou fè, lè w fin mikse yo, fin ranje tout vokal yo jan yo dwe a, e di ad-libs la, ti vwa a ou mete anba yo dwe pi ba. Ok? Yo dwe pi ba, vokal prensipal la dwe pi wo ke vokal kote ou double a, yo dwe pi ba. Apre sa, refren an dwe pi wo pase lòt pati rap tankou vès ou mete yo fò yo pi wo. Men pa dwe depase wo, yon wotè ki depase. Pou lè wal tande pati rap la pou tande byen ba non men yon ti yon ti jan pi wo e bit la dwe pi ba tou ok sa vle di lè w fin fè sa lè w fin ranje tout kounye a wap prale kote k make mastering lè w antre nan mastering nan se la k pral bagay final lè w fin retire tout vwa tout bagay ou fè lè w rive nan mastering tankou yo ba w orijinal swa wap kite orijinal oubyen wap nan wap wap wap itilize mastering kounye a lè payèt la gen moun ki konn itilize inivèsèl fire. Mwen m toujou itilize clari clari clarite a pase poukisa pase m renmen jan li sonnen m renmen l men sa w gen pou fè avan w eseye se sak tout bagay la kote w t make enpòt gen an lè w fin chwazi clarite a pa egzanp si w chwazi clarite a w play li w renmen l apre sa w ap peze kote k make oto sa vle di oto a ou peze otomatik sa vle di lè l otomatik w ap kite se aplikasyon an ki mete kantite enpout la pou ou sa vle di pa egzanp m pral eseye peze li pou w wè wè kòman li te ye la la m te mete plis 1 mwens 1. Sa vle di iwo, m pral eseye kite aplikasyon an mete pou mwen. Pa egzanp m peze oto a. W a pral wè aplikasyon an ap kite i mache. Ok, lè aplikasyon an kite i mache, l ap pral diminye i. L ap pral diminye, l ap pral mete i nan ton i vle a. Ou menm si w wè i manke sonnen w ap fè yon ti moute i. Men pa moute i twò wo, pi pa deranje lòt moun, pi pa gen twòp bri pou lè moun ap tande i. Pi pa ba moun pwoblèm. M pral eseye moute w. E te plis 1 mwens plis 1 pwen 1. Map kite aplikasyon an fin fin rive mete y ann fon ti tan avèm map kite aplikasyon an fin rive mete apre sa mwen menm pou nou kapab wè nan ki nivo y mete avan epi nou menm pou nou kapab monte y paske li menm lap mete nan nivo y wè kap bon pou apps la pou li ou menm si w wè y manke sonnen byen si w wè y bon jan y mete la wap kite y si w wè y pa bon tou wap fon ti ogmante y pa diminye y ok ou ka fon ti ogmante y pi sonnen yon ti jan pi wo. Pou tout vwa yon ti jan pi wo, pi pa twò ba lè moun ap ap jwe. M ap kite y fini. Petèt ou ka wè l mete nan mwens, nan mwens, nan mwens konbyen yo, mwens 4, mwens 4 pwen 5, mwens, mwens 3, mwens 5, ou konprann? M ap tann li fini, w ap wè kòman l ap al moute. Apre sa, mwen menm m ap al, m ap al tounen mete l kote l te ye a, kote m wè ki bon pou mwen an. Ok, ou wè kòman y mete y? Mete y mwens 4 pwen 5, wè? Sa vle di vokal la bon nan mwens 4 pwen 5. Lè m play li, w ap wè? Kounye a mwen m pa renmen jan l sonnen an, m oblije fè yon ti moute l. Ou wè? Tout tan w ap moute l, l ap diminye. Ou ka kite nan plis 2, ou menm kite nan plis 1. Ou wè? Se konsa m renmen jan l sonnen. Ou wè m moute l, li te mete nan mwens 4 pwen 5, men m wè li manke sonnen pou mwen. li twò ba, m oblije moute epi kabo. Kounye a, lè ou fini, lè w fin moute, lè w fin fè tout bagay, pa mete nan 100 pou, pa mete kote ki make èvi a, ou wè sa, kite nan nòmal. Si w mete nan èvi, y ap mande w pou w peye, ou bay lajan pou w peye. Ou konprann? Se gratis, w ap pran sa k gratis la, epi apre sa ou rantre, ou peze kote ki make Apply anba. Ou just peze, epi ou bon. Epi l ap anrejistre li pou ou, apre sa, l ap bay li pou ou, apre sa ou menm lè w tounen. Pa egzanp si m fin peze la, epi lè w tounen, w ap tounen la, apre sa lè w tounen, ou jis peze sa pou w anrejistre pwojè a. Ok? Se sèlman sa. Li pa tèlman gen twòp bagay ki konplike ladan l m panse n ap konprann kòman l ye. Ok la, kounya la, m fini. Men sa ki enpòtan pou m di nou, kòman m itilize pou vokal yo. Pafwa, kas la konn pa pa travay, vwa pa soti byen, pafwa w konn tande souf oubyen w konn retande bit la. Meyè fason w ka fè l, pa egzanp, si w gen de telefòn ki pi alèz pou ou. Egzanp, ou gen de telefòn, ou konekte sa, w ap tande bit la, menm jan mwen m gen de telefòn, youn ap fè videyo, youn ap bay, w ap tande bit la nan sa. Sa vle di bit la ap jwe sou telefòn nan. Ou pa ale sou band la non, bit la ap jwe sou telefòn nan, epi ou mete li konsa. Ou konekte bit la ap jwe, epi ou menm ou itilize lòt dezyèm telefòn ou gen an tankou se yon mikwo, ou ap kenbe l, epi tou pandan w ap tande bit la w ap rap. W ap fè tout sa w ap fè. Se chante w ap chante w ap fè l nan telefòn ki nan men w lan. Apre sa lè w fini, lè w ale sou band la, lè w fin mete bit la kote ou pral met vwa w ap fè menm bagay ou te fè pou w te met bit la. Wap fè menm bagay pou met vwa, wal chache kote ou te audio te pran an, ou te fè a, sa ou te rekòde a, wap al pran epi wap al plase sou bandlab, sou vwa lap soti pi klè, pi byen, lap manke gen twòp souf ou pap tèlman tande bri kas la. Aprè sa lòt fason ke ou ka fèl si ou pa gen 2 telefòn, si ou gen yon sèl telefòn, sa wap fè? Wap pran telefòn nan, ou ouvèl, konnè a pandan ou ouvèl, wale nan pati. Kote pou fè mizik avan. Tankou lè m di kote pou fè mizik, pa egzanp, m ka ale la, la nan pati kote pou fè mizik. Pa egzanp, m ale la m chwazi bit la. Kounye a, lè m fin met bit la, ki sa m fè? Lè m fin met bit la, m play li epi m poz li an menm tan. Kounye a, lè m play li, m poz li an menm tan, epi m ale nan telefòn nan, m ale nan pati kamera nan telefòn nan, m mete l sou videyo. Men kas la konekte la, men m mete l sou videyo. Sa m fè? M play videyo a. M play videyo a, lè m fin pa egzanp m play videyo a, e pandan videyo a ap mache epi m desann ekran, pandan m desann ekran, m play mizik la, m te gentan poz anlè a, m play mizik la m tounen a zewo, m play li anlè a, epi videyo a toujou ap mache sa vle di son k ap pase nan mizik la, son an ap toujou jwe nan videyo a, kounye a la, epi ou menm kasò nan men w, w ap tande. Video wap fè tankou son video wap fè menm si ou pa mete video a menm si ou pa mete nan vizaj ou tankou son video wap fè epi wap chante nan kas la wap chante nan kas la sa vle di ni son an ni beat la pral vin fon sèl nan sa sa vle di aprè sa lap pi alèz pou retire ti son ti bri ki ladann nan li pap tèlman deranje w paske se meyè fason sa ou ka fèl si band la pap baw pwoblèm oubyen si kas ou a pa gen mikwo oubyen se meyè fason ou kapab fèl oubyen si lap soti ak twòp bri se meyè fason paske mwen m itilize. Tankou mizik nou wè m soti la, se 2 telefòn sa yo m itilize. Sa avèk lòt la. M ap fè videyo a la. M just ap tande beat la nan sa. M ka sa nan zorèy m epi lòt la m kenbe nan menm kòm yon mikwo. M ap fè tout sa m ap fè ladan l. Lè m fini, m enpòte l. M voye ale dirèkteman sou bandlab epi m mete l kote pi dwe tonbe a. Aprè sa, m ranje. Men avan tou m te itilize, m te fè yon vokal sou bandlab. Poukisa m fè vokal la sou bandlab avan? yon fason pou lè map plase lòt la poum plase epi tonbe dirèk epi pa pi lwen ke bit la oubyen pou bit la pa pi lwen jis yon fason poum kopye sou premye m te fè a li tonbe dirèk ladann apre sa lèm fin mete lèm fin mete dirèk kotem mete la m mete m retire premye m te fè sou Bandlab la ki pa soti byen an m itilize menm vokal sa se meyè fason m ka ban nou kòman poun fèl. Nenpòt lè, m ap pran yon beat, m ap gen yon beat sou telefòn mwen, yon mizik m ap travay paske m gen lòt mizik m gen pou m fè la nan jou yo. M ap fè l, lè m fè l, apre sa mwen menm m ap fè videyo a, jan m di w la sou telefòn m ap fè videyo a, epi lè m pral pran l sou telefòn nan m ap montre nou kòman m pran l, kòman m plase, kòman m koupe, men l ap videyo ap yon ti jan pran tan, l ap yon ti jan long. Oubyen petèt tou m pa konnen si se yon lè m ka pwograme pou jis petèt m ta fè yon live, epi m ta fè yon live sou youtube epi m ta va montre nou. Mte ka itilize yon nan lòt telefòn yo moutre nou men kòmanm fèl se sèl fason mka moutre nou kòmanm mikse kòmanm fè lòt bagay paske videyo ap pran anpil anpil anpil tan poum ta fè nou tande poum ta fè nou wè kòmanm mikse yo ok se te yon reyèl plezi map vini avèk yon lòt videyo pou nou poum kapab di nou men kòman pou nou fè bit men kote pou ale pou fè bit menm lèm pa tèlman fò nan domèn bit la mpa yon bit mekè. Men m ka jis isit moutre nou men kijan, men kijan, men sa ou fè, men sa pou itilize, men sa pou fè, men sa pou fè. Ok, se te yon plezi. Si se premye fwa w ap gade videyo sa, m gen tan lage 4 videyo deja de BandLab, ou ka toujou al gade lòt yo pou w ka wè nan kòman m fè depi nan kòmansman jiska kounya. Men sa se sa w ap gade la, sa ou pap tèlman, ou ka pa tèlman konprann li si w poko gade lòt premye yo. M fè sa jis pou moun ki te gade premye yo deja. Ebyen se t on plezi, nap wè yon lòt video ankò.